Se leta ki ame yo. Paske pou ou poze tèt ou kesyon, yon pakèt nèg ap viv nan yon geto, kote nèg yo gen kòb pou y achte yon zam ki vann 300 mil dola. Se pou montre ou ke se leta a ki kreye dezòd lan. Dezòd lan tèlman depase, li vin pa ka fè anyen. Ou ka konstate sa, de tanzantan, y ap mande èd o nivo kominote entènasyonal lan pou yo wè nan ki mezi pwoblèm ensekirite an kapab rezoud.

Nou konstate dwa sa yo pa respekte, kote menm Leta sa ki ta dwe fè respekte dwa moun yo, se li menm k ap detwi dwa moun yo. Nan sans sa, nou menm, antanke avoka, antanke responsab yon òganizasyon dè dwa imen, nou dizon, il faut que Leta crée des moyens en vue de pouvoir solutionner cette situation. Paske, tout kote ou pase anndan peyi an, se gang. Tout kote ou pase anndan peyi an, se moun k ap mouri. Nou menm, nou di fòk nou denonse sa. Pou n denonse l, se Leta pou n di konsa ke pou l pran responsabilite l pou pitit pèp lan sispann mouri. Lè w gade, gade yon sitiyasyon k ap devlope onivo Kanaran. Lè w gade, gade yon sitiyasyon k ap devlope onivo de Belè e Solino. Kote nèg yo brile moun tou viv, sa montre ke ensekirite ke n ap fè fas lan, se yon ensekirite deta. Si Leta a te vle, m nou rete kwè ke li te ka kreye kondisyon yon fason pou rezoud pwoblèm lan. Lè w di, ou di ensekirite deta, sa vle di la a, ou vle di ke ti mesye ki a zam k ap mete latwoublay nan peyi yo, se leta ki alimante yo? Donk, il, bon, e, e, cet avancier est tellement, est tellement, est tellement bon, donk, pou byen di ke se leta ki ame yo. Paske fò w poze tèt ou kesyon, yon pakèt nèg ap viv o nan yon geto, kote nèg yo gen kòb pou y achte yon zam ki vann 300 mil dola. Se pou montre w ke se leta a ki kreye dezòd lan. Dezòd lan tèlman depase, li vin pa ka fè anyen. Ou ka konstate sa, de tanzantan, y ap mande èd onivo kominote entènasyonal lan pou yo wè nan ki mezi pwoblèm ensekirite an kapab rezoud. Pou wè ke y a di sa, se Leta a ki pa gen volonte pou l regle l. Tout kote li mande èd, pa gen moun ki vle reponn li. Yo di ke fò yo jere kriz yo pou kont yo. Nou menm, antanke avoka, antanke responsab, ok, dè dwa zimen,

e li toujou ap di Ayiti se zanmi l epi li pa ka jwe, li pa chwazi jwenn yon solisyon pou ede Ayiti nan fenomèn ensekirite sa. Kisa w panse de kominote entènasyonal la nan kriz sa ki gen nan peyi an? Bon,
la kominote entènasyonal e tè toujou egziste pou destabilize Ayiti.

peyi, se kesyon enterè k ap jere. An nou poze tèt nou yon kesyon, poukisa ke Etazini enterese nan gè Ikrèn lan, tandi ke sa k ap pase a dis la tou pre l lan la li pa enterese ansanm avè l? Se pou montre ke Ayiti se yon kote li rezève a nenpòt ki moman, a nenpòt kè moman de la dure, pou yo kapab vini, pou yo kapab kontinye eksplwate richès yo te kòmanse depi sou lepòk kolonyal. Lè w gade, gade valè kòb k ap depanse pou Ikrèn la. Tandi ke nou pa bezwen yon pakèt bagay pou kesyon ensekirite an jere la. Se pou montre w ke pa gen peyi ki zanmi, ki zanmi Ayiti. Nan sans sa, nou dmandon pou ke nou pwisson retounen a lòdre konstitisyonèl an vi de pouvwa revitalize lekonomi di peyi ki è rwine depi sou le prezidan Jean Bertrand Aristide jiska jounen jodi.